Yon lòt fwa ankò nou retounen sou platfòm nan avèk yon nouvo videyo pou ou. Byen si, ou deja wè de ki sa ke nou pral fè kontinite pou nou kontinye pote bon jan enfòmasyon pou ou, jan ke nou toujou pwomèt ou nou menm nan sans sa nou deside pou nou pwomèt ou nou ap chèche bon jan enfòmasyon pou nou enfòme ou, chè zanmi, paske nou konnen ke. Ou bezwen enfòmasyon yo. Se trè enpòtan nou menm pou nou kontinye fè kontinite pou nou pote bon jan enfòmasyon pou ou, pou nou toujou esplike ou de kòman sitiyasyon li menm li ye, de ki sa ou menm ou dwe fè pou fikse ou pou kapab konnen ki kote ou dwe pase e ki prekosyon ke ou dwe pran. Jan ke nou te dil la, nou vini pou nou detaye ba ou egzakteman sa ke ou wè ki make a, se egzakteman yon moun ki a pèn pase nan wout la, do ki pote enfomasyon sa pou nou menm nou pote l pou nou pataje l ansanm avèk ou, espreseman ou menm sou wap pare pou kite lakay ou pou kapab wè ki kantite lajan ou kapab mete an pèspektiv ou menm pou kapab. Fè kontinite wout la. Nou menm nou pote bon jan enfòmasyon pou nap mande ou kounye a. Klike kounye a sou bouton ki make sabone a si w pa t ankò fè sa. Aktive ti klòch noktifikasyon an di manyè pou kapab toujou rete konekte ansanm avèk. Nap envite ou rete swiv videyo a jiska lafen nou pral esplike ou. Bonjou, bonswa tout moun. Mèsi ou menm ki pa janm sispann, ki toujou pase, ki kite yon like sou videyo a. Waw, ou kontinye fè kèm kontan. Lè ke m di ou kite yon like, m gade ou pa pase sou videyo a san ou pa kite like la. Waw, ou fè kè nou kontan. N ap mande ou kontinye fè sa nou menm. N ap kontinye pote bon jan enfòmasyon pou ou. N ap mande ou kontinye ede nou. Pataje videyo a nan gwoup Facebook, WhatsApp pou e pou nou kapab sove lavi anpil fanmi. Paske gen anpil moun ki di nou ke si yo te jwenn videyo sa yo gen moun yo ki echwe yo echwe nan yon seri de sans yo pa tap gen chans kapab echwe jounen jodi a. Donk yo toujou ap remèsye mwen map kontinye nou menm ki ap gade m kounye a ede m pataje videyo a pou rann ke plis moun touche. pa videyo a. Jan ke nou deja wèl nan komansman videyo a. E dapre sa, zanmi an fè nou konnen ke wap gen posibilite pou depanse 300 dola nan peyi Peru. Nan peyi Ekwatè. 30 dola epi nan peyi kolonbi 165 dola epi nan peyi panama 65 dola atansyon eee pou efektif kòb sa nou ap e gade ya se kantite kòb pou depans frè e de transpò eske nou konprann Li pa apatyen avèk ni si ke ou ta domi nan otèl, ni tou si pou manje pou bwe. Men atansyon pou nou konprann byen. E gen kèk peyi ke yo ap pase, dapre enfomasyon nou resevwa, se pa peyi wap pedi twop tan pou ta al domi nan otèl. Gen peyi, eksibleman, obligatwaman, Ou dwe pase nan otèl. Yon egzanp, e lè ou ke wap pase nan peyi Kolonbi, se yon peyi gen pou plis posibilite pou peye otèl. Men, byen si, e nan peyi Ekwatè, se yon peyi l ap trè difisil pou peye otèl paske se yon peyi ki ou kapab travèse nan mwens ke 12 zè de tan. Sa vle di peyi sa a ou pap bezwen fòk ou peye otèl. Pou pèsòn moun pa panse yo pral di ke waw. Yon moun gen dwa panse li pral di waw aprè enfòmasyon mwen fin tande la, mwen estime ke kantite kòb mwen gen nan menm nan pap fè wout la mwen jan ke mwen te panse a. Lwen de la, mwen menm mwen toujou la pou mwen pote bon jan enfòmasyon pou nou, pou mwen fikse nou, pou mwen di nou ke men plouz ou mwen paske imajine ou. Kounye a mwen gendwa pase, mwen depanse yon kòb, ou menm sa gendwa rive ou pase apre m, nan yon ti tan tou kout, ou pase, ou depanse plis, ou depanse pi piti pou nou kapab konprann. Sa se yon enfòmasyon ke yon moun ki apèn pase nan moman kote nou ap pale a. E li pote enfòmasyon sa pou mwen epi mwen menm mwen pataje li ansanm avèk nou. Eske nou konprann? Paske mwen vle ke pou tout frè parèy mwen yo, pou nou pa sibi anba yon seri de bagay ki pa bon pou nou. Si nou renmen videyo a, map mande nou ou menm ki fin gade pati sa. Si ou renmen enfòmasyon an, klike kounye a, klike dwèt ou sou bouton like la, kite yon like sou videyo a, paske se trè zenpòtan. Nou ap pwofite di ou rès peyi yo nou ap kontinye pou nou pote tout rès enfòmasyon sa yo pou se nan yon pwochen lòt videyo chè zanmi. Paske nou konnen se trèz enpòtan nou vin estime ke enfòmasyon sa yo trè bon pou Frè parèy nou yo nou ki ape Fè wout sa, nou estime ke videyo sa sa li trè trè trè bon pou yo se nan lide sa nou vini ansanm avèk videyo sa pou yo gen anpil moun ki ap kontinye poze nou anpil kesyon pou yo di nou ke Toujou pote bon jan enfomasyon sa pou yo paske se trè zenpotan yo apresye video a. Donk nomalman chè zami nou menm nou toujou la pou nou pote tout rès enfomasyon yo pou pandan se tan nou ap profite pou nou diw tout dosye ke yo ta renmen nou pale piga w neglije kite li nan komantè a pou nou menm nap pran tout tan nou pou nou eseye li komantè yo pou nou kapab wè Donk ak kisa ke ou enterese donk pou nou menm pou nou pote tout bon jan enfòmasyon pou nap mande ou fòk ou li videyo avèk anpil atansyon doun manyè pou kapab tande tout enfòmasyon sa yo chè zanmi. Nan sans lan gen anpil moun tou ki sibi de echèk. Mwen te gen yon kesyon mwen ta bliye pou mwen te reponn. Gen yon moun ki te mande, eske se obligatwaman fok ou janbe yon dlo? N ap di wi, donk dapre enfomasyon ke nou resevwa, se egzijibleman 100 pou 100 ou gen yon dlo ke w ap janbe. Se egzijibleman. Se pa egzijibleman, se obligatwaman. Obligatwaman depi se wout sa ke wap fè, wap janbe yon lanmè kan menm. Lanmè sa ki sitiye li nan peyi Kolonbi. Se sa ke yo fè nou konnen ke epi apre ke ou fin janbe lanmè sa wap gen posibilite pou kapab rantre direkteman nan kote ke ou pral mache apye. Nou swete nou trè pridan chè zami, sitou kote ki gen. ki genyen raje a paske la gen anpil vole map swete nou trè trè trè trè pridan fòk nou trè trè trè veyatif se sak fè li toujou trè zenpotan lè ke wap swete ou gen yon moun de konfyans ou kapab kite e kòb ou nan men ou nan men li epi lè ke ou rive nan yon lime ke ou bezon kapab kontrakte moun sa pou li kapab voye kòb pou ou pou kapab kontinye fè wout la chèzami sa se trè trè trè zenpotan. Donk, yon lòt fwa nou diw yon gwo mèsi ou menm ki te prete nou atansyon, ki tap eseye swiv videyo sa. Nou ap envite ou pa neglije si gen kesyon nou redi sa yon lòt fwa, pa neglije kite yo nan kòmantè a pou nou. Nou diw mèsi ou menm ki te prete nou atansyon, donk ki tap swiv videyo a. Pandansetan, nou ap. Pwofite di w, pa ezite ede nou pataje videyo a nan gwoup Facebook, nan gwoup WhatsApp pou w ede fanmi an ke li menm li touche plis moun. Nou di w yon gwo mèsi. Donk sa ki nou rete pou nou di w, nou ap rankontre plita pou yon pwochen videyo. Babay.